Wè yo krazel yo pran tòl ladann bagay m pa janm di anken anyen. A vle di yo toujou di e nou menm ki pa bon. Sa e ka youn nan menm nèg ki te konn ap goumen kont nèg ki te konn ap fè vye bagay nan zòn se kòm yo. Si nèg yo ap di, imajine w byen, nan non zòn nan m te konnen Mondezi ki te konn jere Miami. Pou sa mèt di sa e kay nèg Mondezi. San yon grandon nan Mondezi. Si nèg yo di y ap goumen kont gang. Nou menm on konn baka ap detwi ti jèn gen anpil ti jèn wap pifò nan nou wap wè nou tout nèt se trafik moto nou konn ap fè nou tout nèt pifò ti jèn lè nèg la di ou kouri dèyèm sou kouri dèyèm fòw ka bay prèv poukisa ou kouri dèyèm nou vin nan zòn nan nou vin leve bata ansanm avè nou sin kanpe bata avèw baka koun ap di e bandi ni nou paske ou gentan fèn tròp nou gen kè tou nou gen san kap koule. Nan vin moute. M te gen frè m la, m te gentan kite la depi trè lontan. Men m te toujou konn stil toujou vin nan zòn nan. M te konn gen zam mwen, men yon jou pa gon moun ki janm ka di yon jou, yo janm wè m rale zam mwen sou yon moun, mwen fouye l tout lè m te konn ap antre vini nan zòn nan. Si fanmi m nan zòn nan, papa m nan zòn nan, nou fè papa m mawon, nou fè frè m mawon. Gad sa nèg yo fè kay mwen. Ou byen filme l, wè sa nèg yo fè kay mwen. Menm polisye gang sa yo toujou. Wè. Wè si mal moute w lakay yo, wap wè menm anyen m bay, menm boule m bay menm boule lakay yo menm. Tout bagay yo nou stil deboure kay yo, wap wè genyen ki gen bal, bal manch long lakay li, li gen bal 12, nèg sa w te gen 12, m konnen nèg sa w te gen w 12. Si w son fòs legal ou gen 12 sa w fè 12 sa w tap kreye gang? Nèg yo gen plizyè inifòm lakay yo, pandan gen nèg m konnen ki krèm, genyen ki idmo, genyen ki simo, ou gen inifòm BLTS lakay w. Ou pa nan BLTS. Pou idmo ou gen inifòm ti krèm. Swat. Kote ou jwenn inifòm sa yo. Bagay sa yo pap janm dil. Wap wè gen inifòm wap wè kòmsi lè yo pran yo nou menm nou pran yo inifòm sa yo e boule n boule yo. Sa di n pa fokis sou yo tankou moun ba di e nou menm kap bay latwoublaj nan zòn nan. Wap wè gen anpil machin kap fonksyone depi cha a vini. Wap wè gen anpil moun ki bay zòn nan limit e pou cha. Paske nèg sa yo lè yo nan cha yo yap pede pran moun dèyè do simityè wè yo pa janm pale pawòl sa non pa gon jounalis ki janm pale dèyè do simityè la son wè yo relel dèyè do simityè bon dèyè yon do simityè nèg yo tou fè yon simityè chak moun kap sot mayami depi yo konnen yo sot mayami yo pran yo touye yo touye plizyè ti jèn nan zòn nan deja pran yo dèyè do simityè touye yo bon men moun ti sous nèg yo touye imajine w yè gen jounalis kòm gen anpil jounalis tou e gang yo ye sa fèm di yo gang yo ye. Yo toujou ap pale an favè de moun ki pi pwòch yo. Gen yon nèg m tande k ap pale nan radyo, l ap pale o karavàn sesi, karavàn se lòtbò, o nèg ki te konn ap goumen nan karavàn ba la. Kounye a karavàn pa ka goumen. Men premye fwa lè m te vini an m te kite zòn nan, dèske m te wè ap gen twòp batay, m kite zòn nan. Yo te di karavàn kouri dèyè n. M dakò, kòm e menm nou menm nou toujou m pa gen pwoblèm. Paske lè Karavann te tap fè dezòd e yo menm arive vin kraze kay lakay mwen, m te dakò akòz de moun zòn nan, akòz de fanmi ki te nan zòn nan, m kite zòn nan. Men kounya lè n kanpe ap goumen a nèg sa yo kounya, yo di Karavann pa gen nèg pou n goumen. M ap di nou mèsi paske menm nou menm ankò ki ap peye nèg sa yo lajan pou y ap goumen kont nou, kont timoun zòn yo ankò e menm nou menm tou nou bezwen biznis Kafou yo mache, n ap kouri dèyè menm jèn zòn nan ki ka revòlte pou menm pwòp moun zòn yo ankò.